Ròch yo ap pale nan plas ou. Nou rive nan pati 3 a ribrik la, se pale pou nou pale. Que peut-on retenir concernant l'origine de la mère adoptive de Jacques Ier? Yon ribrik ki pase sou forum FOUMA e n ap trete sijè sa par An pwofesè distwa Maitre Canon Lemoine. An jodi a, e nan kafou nou rive la, nou santi ke Ayiti demen an, li riske pèdi. Donk, poutèt sa, nou chwazi pran tan nou pou ke nou kapab e raple moun yo Istwa yo. Raple moun yo ki kote yo soti. Lè w pa konn kote w soti, ou pa konn orijin ou, e ou gen tandans a bliye ki moun ou ye. Ou gen tandans e a pran e yon krizokal pou lò. E alòske lò a se nan men w li ye. Donk nou se premyè repiblik nèg endepandan. E yo rele nou manman libète. Nou gen yon gran pase istorik. Donk nou pa ta dwe ap dòmi jan n ap dòmi la. Nou pa ta dwe ap jwe avèk lavi nou. Jodi a nou rive nan yon kafou kote nou wè Ayisyen bliye tèt li. Ayisyen bliye si ke nou te yon nasyon ki te fyè de nou menm. Nou bliye fyète nou. Nou bliye si ke sa ki te fè nou sa nou ye a se linyon fè lafòs. Nou bliye tout batay zansèt yo te mennen. Jean Jacques Dessalines te gen yon paran ki leve l. Li te gen yon mè adoptif. Mè sa a, se li menm ki te antrene Jean-Jacques Dessalines, montre l kòman pou l defann tèt li fas avèk enmi an. Jodi a, yo fè tout an mwayen posib pou yo kraze lafami, pou yo kraze fwaye yo, pou yo kraze tout bagay, pou yo kraze tout enstitisyon ki vin fè ke nou pa ka leve tèt nou gade Moun nan je e nou toujou avèk yon men devan yon men dèyè nap mande an nou pale mèt Canon Lemoine eske bèl istwa sa pa gen anyen ki di pa gen fim ki monte sou li ann pale mèt Canon Lemoine.
Gen de fim ki monte sou Amazon yo. E gen youn, yo monte l avèk moun blan. E yo montre yon gwoup Amazon blanch ki te vrèman entrepid nan zafè lagè. Se menm istwa Medam nou yo nan Anpir Dawome, nan Wayom Dawome a, yo kopye. Ameriken yo vin monte yon dezyèm fim, yo monte l avèk Afriken se vre, men ou pral wè, yo plis monte, montre kote sovaj yo. Yo montre plis. Konba kò a kò, lagè, men sajès, entèlijans, syans ke medam yo te konn itilize pou yo te fè gè yo rete kache, yo pa devwale.

Li menm ki te viv an Afrik yon bòn pati nan vi li, e se li menm ki rapòte nou anpil ti verite ke nou konnen. M envite nou tout, nou kapab tcheke sou youtube, sou twitter, Baïna Bello, s on fanm, s on pèsonaj. ki ka ede nou jwenn anpil verite sou istwa nou, sou ki moun nou ye. Anfèt, jan m te di nou, m pa gen anpil bagay m ka di nou de orijin Tant Tòya. M pa ka di nou lè l te fèt. Tou senpleman m konnen li te nan. Lame, li te gen anpil konesans, m konn kòman l fè rive a Sendomeng, e m konnen se li ki te fòme anperè a. Mwen kanpe la, mwen espere ke nou tande sa mwen di yo, na va pote sijesyon pa nou, si gen moun ki konnen de bagay konsènan sijè sa yo kapab toujou lib pou fè apwoche e ede nou avanse, si ou gen kesyon. Ou kapab toujou poze. Nou kapab toujou ba ou des eleman de repons. Men sa ki enpòtan, nou lanse nou demach pou nou konnen kiyès nou ye, ki kote nou soti, kouman nou fè la a. E se meyè fason pou nou korije pa nou vè yon aveni ki plis si.

E ki ap ede nou konprann e anpil bagay ki kote nou soti pou ke nou vin ayiti e ki travay ki te fèt avan donk e kilès ki te fòme anperè nou an e jaka premye donk m panse ke son sijè ki vrèman itil ki ap bon pou ke nou tande e nou ap pon poz nap tounen pou yon lòt videyo a bon antandè salu.